Zanmi nou yo nou kontan retrouve ou ankò poun ka prezante w yon lòt sijè e se zanmi w ki renmen w anpil frè w ki la kap travay pou ou pou kapab kondwi w dan la verite e la verite jan ke m toujou di l se la pawòl de Dye se sa la bib li menm li di. E nou pote yon lòt trè bèl sijè pou ou jodi a ankò. E sijè sa a li genyen pou titr, Le fondement de la vérité. Dènyèman nou te wè e tout yon konprann ou la Bible e nou te wè tout sa pou fè pou kapab konprann la Bible men e sijè sa a se. Le fondement de la vérité Fondman verite a se li menm nou pote pou nou jodi a. Pa bliye lage yon like, pataje videyo a, envite fanmi w, zanmi w pou yo kapab abòne avèk chanèl la. Lè w ap abòne, se peze ti klòch notifikasyon an epi sa w tande a, chak videyo ki soti w ap premye moun ki wè l. Lè w pataje l. Anpil moun ap wè l, e pandan y ap wè l, se yon mwayen ke w ede nou preche levanjil, e ou menm tou, Bondye l ap beni w an abondans. Pa di bagay sa yo, ou konnen yo deja, menm lè w te konnen yo, aprann yo, paske chak sa w konnen, w ap, tanzantan w ap tande, w ap tande, w ap vin pi konprann li, w ap vin plis alèz ladan l, e konsa, ou kapab an mezi pou fè menm sa w wè ke. n ap fè la, Le fondement de la vérité. Nan Sèman Jezi sou montay la, Jezi pale de yon pakèt bagay. Ok, d'une part, il a parlé concernant les faux prophètes, Jezi pale de fo pwofèt tou. Ok, li mete egalman aksan sou foli de profession de foi a. Ok, a mwens ke. Lavi li menm ok li ka avèk amwenske lavi li menm li ka dwe sa k e nou rele pwofesyon de fwa. Ebyen li konkli sèmon li an an konparan e ki moun ki tande pawòl la, pawòl Bondye a e ki mete l ann aplikasyon, li konpare moun sa avèk yon moun ki saj, moun ki tande pawòl Bondye a ki mete l an pratik, li konpare l avèk yon moun ki saj, Ki bati mezon li sou le roc, ki bati mezon l sou wòch, ok, mezon sa a, l ap reziste avèk lapli, l ap reziste avèk inondasyon e avèk tanpèt van, tanpèt loray, temèt ap gwonde, lapli tonbe, dlo pase, mezon sa l ap rete solid. E an dotre tèm, e moun. ki pa tande pawòl Bondye ak pa mete l an aplikasyon, li konpare moun sa yo avèk yon moun ki bati mezon l sur le sable. Moun ki bati mezon l nan plèn, li bati mezon l nan sab, ebyen, e, moun sa a ki pa vle obeyi avèk pawòl Bondye, mezon sa a, ebyen, li p ap kapab tenir bon. Loske w bati mezon w sou sab ebyen mezon sa nenpòt ti van k soufle lap kraze ebyen se pou moun ki pa tande pawòl Bondye a epi pa mete l an aplikasyon ebyen li di ke la moral konstwize su un fondman solid moral la li konstwi su un fondman ki solid premyè kesyon quelle était la réaction des gens face à la doctrine de Jésus ebyen aprè ke Jésus li menm li te fin acheve diskou li a Men foul la te vrèman frape pa doktrin ke Jezi li menm li tap e preche a. Paske Jezi li te ansègne e avèk otorite ok kòm yon moun ki gen otorite e non pa kòm skrib yo. Matye 7 vèsè 28, 29 li di ke foul la te frape ebyen pa doktrin ke Jezi li menm li tap anseye a paske Jezi

Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11 Pòl di, Pèsòn moun pa kapab poze yon lòt fondman. Ebyen, sa w wè, doktrin Jezi t ap preche a, se li menm ki veritab doktrin nan. Pèsòn moun pa kapab, ebyen, poze yon lòt fondman ke sa Jezi poze a. Sa vle di levanjil Jezi t ap preche a, se levanjil sa ke ou menm ou dwe preche jodi a, se li menm ou dwe tande jodi a, se pa sa moun nan ap ba ou a, ebyen sa lap ba ou a fè menm jan ak Jude Bereil al egzamine yo pou wè eske sa ke l do la se laverite yo ye, se sa Pòl do, pèsòn moun pa kab poze yon lòt fondman ke fondman sa a ki Jezi te poze a ki se levanjil verite a. Twazyèm kesyon. Peut-on etre sauve sans croire à la vérité? Èske ou kapab sove san w pa konnen laverite? Nou pral wè kisa Labib di. Pou nou menm frè byeneme nan Lesenyè, nou dwe ke nou dwe kontinyèlman rann gras avèk Bondye paske Bondye li chwazi nou depi nan kòmansman an, Pou ki sa? Pou le salut, pou l kab sove nou. Pa ki sa? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. De sa, de Thessaloniciens 2, verset 13. Wi, Jezikri, pa bliye ke Li chwazi nou depi dan le kòmansman.

An laverite, Bondye chwazi nou depi nan kòmansman, se sa k fè nou dwe chèche genyen lakonesans de la parole de Dieu, nou dwe chèche a konnen laverite e a kwè nan laverite, paske si ke ou pa kwè nan laverite, ebyen, ou pa kwè nan Bondye, paske Bondye se laverite. Ee, se sa. E, yon ti nòt, Pòl li raple avèk lektè yo ke depi nan kòmansman Bondye li te chwazi nou

Yon bagay ki konfòm a la sèn doktrin, se predikasyon sa yo dwe bay. Ok. Ou dwe montre ke w se yon modèl. Ou pa ka w ap preche laverite epi pandansetan ou plen twou nan manch, w ap bay manti epi w ap preche laverite. W ap fè sis tounen nèf epi w ap preche laverite. Non, ou dwe yon modèl.

Tit premye, vèsè 9. Lòske Pòl li rekòmande a Timote pou l preche, oke, lapawòl de Dye, ebyen, li mete an gad kontr lefè kil vyendrè un tan kote ke moun yo p ap sipòte, ebyen, lasèn doktrin. Se pou sa Pòl te mete aksan, li te di a Timote pou ke li menm li kapab preche, oke, yon doktrin, Ki konfòm, li dwe yon modèl ok pou moun ke lap preche le levanjil yo ok paskel konnen ke bon tan kap rive men lèzòm yo pap vle tande jodia anpil moun pa vle tande pawòl Bondye anpil moun lè wap preche yo levanjil yo meprizew yo pa vle tande w Pòl te konnen sa. Sa se lenspirasyon di Sentespri. San Sentespri, ou pap kapab preche la bòn nouvèl. San le Sentespri, ou pap kwè nan laverite. Ou pap ka konprann Labib tou. Ou pral bay anpil manti antanke predikatè. Ou pral bay manti antanke frè, antanke sè legliz. Ou dwe sonde lèdekritu chak jou. Ou dwe mande Bondye èd pwisans Sentespri pou ou kapab konprann Labib e konsa ou kapab pataje verite a avèk moun yo. Kesyon senp. Si youn pèsòn rejèt laverite, k'adviendra-t-il? Kisa k'ap rive avèk youn moun ki rejte laverite? Nou pral wè. Labib ap pale, Bib la ap reponn. E avèk tout lè sediksyon de linikite pou se ki peris.

A lenjistis, swa kondane. 2 Tesalonisyen 2 vèsè 10, 12, li di, Avèk tout sediksyon ki genyen yo pou moun k'ap peri yo, paske yo pa resevwa lamou de laverite, enben moun ki pa resevwa lamou de laverite yo, se moun k'ap y'ap preche levanjil, ebyen k'ap choute moun ki pa vle tande pawòl Bondye. O dat m tande Jezi ap vini, kot Jezi sa? Moun sa yo ap inyore moun kap preche levanjil ou pa resevwa l'amour de la vérité pou kapab sove ebyen moun sa yo arive yon moman Bondye lap voye yon pwisans degareman sou yo pou yo kapab kwè nan manti a ok poukisa paske yo pat kwè nan la vérité men yo te pran plezi yo nan fè moun mal nan fè tout sa ki mal ebyen paske moun sa yo menm yo bal kondane. Se sa la bib li menm li di, si w rejte la verite, ebyen w ap kondane, se sa k ap rive w. Nòt, si kèlken e refuse d'écouter la loi, sa prière même est une abomination, Pwovèb 28 vèsè 9, ebyen si yon moun refize ekoute la lwa, ou pa vle tande la lwa, pri yo la son abominasyon, ou kapab leglize ou batize, ou se dyak, ou se dyakones, ou se ansyen, ou se pastè, ou se sa ou te ye ya, men si ou pa, si ou pa koute la lwa, menm lè wap priye san van ou priye, e pri yo la son abominasyon li ye pou pwòp ou menm ankò, sa vle di pri yo la kote ou wè ou priye ya se lal rete, ragoken e fè lap fè, se sak fè ou dwe ekoute la lwa. Ou dwe kwè nan la verite men sa lè w priye ebyen priyè w la li rive kot Bondye e Bondye li egzose l li beni w an abondans. Pòl li anseye a Timote ke li enpòtan pou l prete atansyon avèk doktrin ki mennen a lobeyisans lan. Se pa sa ki la doktrin ki mennen a dezobeyisans lan men li e anseye Timote pou l prete anpil atansyon avèk doktrin ki mennen a lobeyisans. Li 1 Timote 4, vèsè 16, w ap wè sa ke nou di la. An konklizyon, nou ne devrions jamais fermer nos yeux à la vérité, nou pa dwe janm fèmen zye nou sou laverite Laverite nou dwe toujou li l e lè w fin li l pou Bondye fè w konprann li pou pataje verite avèk lòt moun menm jan ou wè mwen menm map fè l jodi a la ou pa dwe fèmen zye w sou laverite ou dwe toujou li laverite e konsa ou kapab pataje laverite Liv Jan 12 vèsè 35, 36 Jezi li mete aksan sou yon tèl foli yon doktrin ki fos Ebyen kisa l fè l kontribwi a nou zanlve la fwa yon doktrin ki ki fos kisa l fè ebyen lap anlve fwa nou paske lè wap tande sak pa bon an ebyen se nòmal ou wè jodi a gen anpil moun ki legliz yo pa vle tande pale de de de kòmandman de katriyèm kòmandman yo di w li aboli ebyen sak pase la. Egal, li enpòtan pou ke nou kapab ouvri zye nou, ok, sou laverite, paske doktrin ki fos la, l ap retire lafwa nou. Pakonsekan, nou dwe deside pou n pwouve ke nou menm antanke kwayan, pou ke nou kapab kwè, par le mwayen de la lwa, ok par le moyen de la loi de Dieu et par le temoignage de tout profèt yo menm jan li kòmande nan Esaïe 8 verset 20 lè nou rejete les traditions des hommes comme fondement de la vérité se sa ke la bible di nou nou dwe rejete tradisyon des hommes yo sa lòm bay yo nou pa dwe ap mache nan lojik lòm. Nou dwe mache nan sa Bondye li ban nou an, asavwa Labib, ki se laverite, oke, pa mache nan sa lòm ban nou yo, men mache nan sa Bondye li ban nou yo. Jezi, li fè remake ke tout ak dadorasyon de se jan è fo. Tout ak dadorasyon nan fòm sa, ebyen se fo adorasyon ke nap bay Bondye. Ou kapab legliz la, w ap priye, w ap jene, w ap chante, w ap fè lwanj, epi ou panse ke se yon bon adorasyon w ap bay. Non, Bondye pa pran plezi nan adorasyon w lan. Poukisa? Paske ou pa genyen fondman de la verite nan ou menm. W ap pratike tradisyon imèn olye ou pratike tradiksyon ke Bondye li menm, tradisyon ke Bondye bay la. Ou fèmen zye w sou la verite. W ap priye chak jou, se vre w al nan jèn, w al legliz, men Eske ou nan laverite? Se sa ki enpòtan. Enben, jodi a, Bondye di m di w, ou ko pa fèmen zye w sou laverite. Ouvri zye w, etidye lavi, Labib, ki se laverite, ki se lapawòl de Dye. E konsa, e, priyè w yo, lè w fè yo, y ap monte kot Bondye. Bondye ap beni w annabondans. E se nan sa ke Bondye li menm l ap pran plezi. Men si sa Bondye diw pou fè a ou pa fèl se sa lòm diw fè wap fè ebyen adorasyon lan li pa yon bon adorasyon son fo adorasyon li ye se tan ke wap pèdi pase pouw ou anndan legliz wap pèdi tan prèfè ou pa la ditou ou ret deyò a pran pleziw apresa ou mouri epi ou di lavi fini non. Aprè lamò, lavi pa fini, paske sè le jijman, jijman an ap trè di, e se pou sa nou konseye w pou ke ou menm tou ou kapab fè pati e de la verite, si w potko gen Kris se moman pou pwofite mete Kris nan lavi w paske nou nan fen tan, ou menm ki te gen l deja kenbe l fèm pou ke pèsòn moun pa pran plas ou a, ok kenbe plas ou a fò. E envite lòt moun pou vin pran plas ki vid yo, paske gen anpil plas ki vid. Menm jan Jezikri di l, gen yon pakèt brebi ki dan, ki pa nan bèjri a, e fòk yo vini. Ok, lasè Wylie di l, Ebyen genyen yon pakèt vrè adoratè ki nan legliz dechi yo, sa n ap li nan Evenman dè Dènye Jou, ki nan legliz dechi, yon pakèt vrè adoratè. Ebyen moun sa yo gen pou yo antre nan vrè legliz la, nan jou kap vini yo la paske jan bagay yo brale a la nou santi ke mond lan li pi pre fen l ke pi lwen e se pou sa nou mande w zanmi pran pawòl sa yo a kè e mete yo an aplikasyon pwofite mete Kris nan lavi w ou fè lontan wap viv san Kris men pa kite tan fini pou Pa gen Kris nan lavi w. Nou te kontan avèk ou, se te sijè sa ke m te pote pou ou, Le fondement de la vérité. Pa bliye like, pataje, epi mande zanmi, fanmi yo, kòlèg yo pou y abòne avèk chanèl Jazz Disanbilkye a, e konsa chak jou y ap jwenn Yon pakèt bon bagay k ap itil yo nan tout lavi. Ou kapab gwo filozòf, ou kapab enjenyè, ou kapab doktè, ou kapab tout gwo bagay nan mond lan, men si w pa gen laverite nan ou menm, ou poko konn anyen. Si w pa li Labib ki se laverite, ki se Lapawòl de Dye, ou poko konn anyen ditou. Oke, paske Labib, sè le liv. Des livres. Si w poko li labib, ou pa konn laverite. Paske verite a se nan bib la l chita. Nou te kontan avè w anvan n ale n ap fon kout priyè. Mèsi Senyè pou moman sa nou te pase ansanm e nou t ap anseye zanmi yo e pitit ou yo. N ap mande w kapab pèmèt aske chak moun ki t ap tande, ki t ap gade e yo kapab konprann e non sèlman konprann, mete an aplikasyon e pou yo kapab an mezi yo menm tou pataje bòn nouvèl sali a avèk lòt moun. E konsa, dènye zòrèy la va tande pawòl la e Jezikri, li va kapab vini retire nou sou tè mizè de peche sa pou n al viv nan lesyèl pandan mil an e sou latè restore. Pou tout letènite. Padone peche nou tande kri kè nou nan non Jezi nou priye w Amen Tchaw tchaw a la pwochèn se te frè w zanmi w ki renmen w anpil ki ta renmen w sove menm jan nap prepare l pou lwayom di syèl Alelouya.